Abobo abobo Koman nou ye Koman nap kenbe a lavi a Se manbo Carly manbo Helène nan emisyon pa nou ki se Vodou lakay Sonje ke depi nan kòmansman nou te gen kèk jou nou te di Vodou lakay ap fèt chak 2 semèn kote pou nou vin pote pawòl lwa yo vini Pou nou wè kijan ke nou menm kòm sèvitè, moun ki kwayan, moun ki respekte lwa yo, kòman pou nou fè pou nou sispann dezòd kap fèt lan lwa a, lan vodou an. Ki lè, ki jou bagay sa yo ap fini. Men nou konnen ke moun ki konnen ki kwayan yo, yo konnen ke yo nou pa mèt tèt nou. Alòske tout sa kap vini yo fò nou tann granmoun yo pale. Nou remèsye tout fan yo ki toujou tande video yo, toujou gade video yo, ki toujou pataje yo, ki voye kesyon. Nou di abobo pou nou, kenbe fèm, pa lage. Toujou sipòte nou, ankouraje nou lan travay lwa a. Travay lwa yo pa ka fèt avèk nou sèlman, fò l fèt avèk nou, avèk ou, avèk tout lòt moun ke ou panse pawòl sa yo fò yo tande yo Kijan nou panse, kijan nou wè, kijan nou ka chanje mantalite nou pou n fonksyone lan travay lwa yo. Pa bliye Casa Vodou a commercial gmail pwen kòm si w gen kesyon ou ta renmen poze ou ka ekri nou loulou pwen kòm pou the truth about vodou Barnes and Nobles. Abobo pou Helen, koman w ye la? Abobo, koman n ap kenbe nan lakou yo, koman n ap kenbe nan demanbre yo. Nou wè kounye la akoz de dekourajman nou ba nou la nan emisyon an, emisyon oblije fè chak 2 semèn. Nou oblije yon semèn ekoule ladan l. Men kounye a tèlman gen yon pakèt moun ki se ekspèt nan vodou, moun sa yo rele yo pwofèt tou nan peyi a. E sak fè eveye yap veye moun pale epi pou yo fè rèv Jezi te di yo men sak pral pase nan peyi a tout la sèt jounen. Men nan sa Jezi di yo a se li kap rive nan Texas la yo pa janm Ayiti yo wè yo yon lòt kote. Lè yo lòt kote a yo wè yap manje yon bokit vyann.
Yo pa anm ayiti vre lè jezi fè rèv ba yo rèv yo. Chak kou jezi pral fon bagay yo menm ki fè rèv la yo pa ayiti yo toujou wè yo sendomeng oubyen yo etazini oubyen yo lafrans chili oubyen brezil men toujou gon bokit vyann fri bò kote yo chita yap manje yo genlè poutèt yo pa manje vyann poutèt pou grangou yo pati jezi toujou vin ba yo bokit vyann pou yo manje pandan lap ba yo komisyon pandan lap anglouti ayiti ak dlo pandan lap kraze peyi yo
Epi yo menm yo chita ap manje yon bokit vyann. Ou konn sa sa mean? Selfish. Ki melem peyi a te kraze, mwen menm kotem ya map manje poul. E sa rèv la vle di. Alò nap voye je nou gade jan sitiyasyon peyi ap avanse la, kankou gon bann moun ki fèmen je yo ki pa janm ale nan Google pou tape pwofesi konfye a Jean Claude an 1986 ki te ekri pa 7 ougan Men Tike, Tike te gen yon uityèm wougan nan tèt li ki se te Cleophate Pierre ki se te dwayen tout vodouyizan yo nan yougan. Alò, anvan bann pwofèt sa yo vini, kounye a gen moun ki tèlman pwofèt, Jezi tou di yo yo pral prezidan Ayiti. Yo pral rèn.
Gen rèn tou? Wi, gen wa.
Genyen ki dòmi ki konnen se te madan Desalin yo te ye, menm lè yo t ap marye a Desalin yo te konnen. Se yo ki te Marie Claire Heureuse. Gen la gen menm sak te marie claire la li te Eve tou paske nan jaden d'eden li te la menm lèl tap manje pòv la pòm nan poum ka montre w kote moun sa yo pi pòv an espri
li tap manje pòm nan li te wè li tèlman wè nan jaden d'eden li te li te Eve li wè lè Èv tap ba li tap li wè lèl tap bay Adan pòm nan bagay sa yo se bagay ki pou fè nou kriye wi etan ke yon pèp pou wè nivo lespri nou nou tèlman son pèp ki babak san edikasyon san fòmasyon zak malonèt nou fè a lang nou non gen lè filozofi bib bib la moun sa yo kap pale nan non Jezi a pa menm konprann filozofi a. Èske nan jaden Dedèn te gen yon moun ki te manje pòm vre? Nan filozofi Bib la, èske se yon pòm yo te keyi nan yon pyebwa yo te bay Adan ak Èv manje l? Bon, ou wè, se yon pòm yo te bay, bon li dòmi l reve li te wè lè l te Èv la. Li wè l te Èv la yo te ba l pòm nan. Ak tanw malad nan tèt nou. Men ki kantite moun sòt ki anndan relijyon an. Men ki kantite moun sèvèl tèt yo brile, sèvèl tèt yo gaye, epi moun sa yo sèvi tèt yo de pwofèt, vin pale tenten nan figi moun. Gon bann lòt moun ki malad tou dèyè yo k ap aplodi grimas y ap di a. ki son bann enbesil tou k pat al lekòl menm jan avè yo, sèvèl tèt yo brile moun sa yo pa gen ankenn sans, kòm se depòte yo ye, paske lè w depòte nan yon peyi ou pèdi mantalite peyi a, ou pèdi karaktè ou, pèdi tout bagay paske ou vin pèdi bon sans ou. M ta renmen fi sa kòm li pat al lekòl li ta fon retounen kòm pwofèt al aprann li anndan bib la pou l ka wè si yo te bay Adan a Èv Yon pòm. Pou m konnen si pòm nan e pa nan mitan de janm li l te ye. Kòm li pa t konprann ni. Alò n ap rega, n ap voye je nou gade la pandan nou di tout moun abobo a ou chen a gwo bilolo swa kongo pou tout moun e nou envite tout moun nan emisyon ki se emisyon Vodou Lakay ki fèt ansanm avèk Kassav sou youtube ansanm vek tout manbo kali epi sèvitè nou manbo elèn nan nou toujou bwase ide nan di sa nou renmen a sa nou pa renmen map pran yon egzanp poum ka ouvè emisyon an ansanm avek nou pa egzanp yon moun ki son ougan nou di gon gran diferans ant ougan manbo epi vodouyizan kisa yon vodouyizan yon vodouyizan se yon moun ki viv par la fwa yon vodouyizan son moun ki gon kwayans inik Yon vodouyizan s on moun ki gen konpasyon. S on moun ki viv ansanm avèk pitye, respè, lanmou epi padon ki gen sans di pataj. Yon vodouyizan tou se yon moun ki prè pou l konprann tout moun e fonksyone avèk moun selon jan nati la mande a. Yon vodouyizan se yon moun ki respekte tout sa ki anndan nati la etanke vodou, sa vle di vodouyizan li lye avèk lanati. An nou pran yon moun ki se yon ougan pa egzanp, gen diferan tip ougan. Nou toujou di sa, gen ougan makaya, gen ougan mayambe, gen ougan makousen kankou jan yo rele l la, gen ougan asogwe. Gen oungan ki se oungan dyèk dlo mennen van pouse ki se oungan pa ekselans paske l t ap viv avèk yon oungan non bitasyon li vòlè kou nan men ni li siw ki sa l t ap fè li vin yon fèk gangan kounya li oblije ap envante de kou pou l fè tou san konesans mistik paske ban m di nou sa oungan makaya anndan bitasyon ki se oungan chwazi avèk konesans li konn non fèy la. Li konn non kò sa l konn non rasin nan. Li konnen lè l al pran lyann mòl kòman lyann mòl la rele. Li konnen lè l pran kapab kòman kapab la rele. Li konprann lè l pran lègichat li konn non lègichat la. Lè l pran asosi l konn non l. Li pran vèvenn li konn non l. Li pran twa pawòl la li konn non l. Li pran sab pa koupe li konn ki non sab pa koupe genyen. E sa k fè yon ongan makaya anndan yon bitasyon li konnen tout sa ki lye nan nati la Avèk yon moun ki son lougawou kap pratike la sòsyèlri ki inoptize yon timoun anndan w demanbre anndan w lakou. Li konnen poukisa l sèvi avèk tèl tip de bagay ki anndan nati la ki ka retire dyòk lougawou a sou timoun nan. E nou konnen tou gen diferan tip de dyòk. Gen dyòk ki se dyòk bouch, gen dyòk ki se dyòk manman ak papa, gen dyòk ki se dyòk lougawou ki son fiksasyon ke timoun nan pran, lougawou inoptize l, li pran yon dyòk. Dyòk lougawou a li gen avèk bagay ke l dwe trete, li gen bagay pou l chache nan gran bwa, li genyen ki bò pou l pran dlo, li gen pou bagay pou l achte nan mache pou l retire dyòk la sou timoun nan. A pati de la sal pral di a li oblije gade timoun nan fiks nan fon kote l pran fiksasyon an pou l retire movèz bagay ke yo mete timoun nan ki ba l dyòk la. Yon mougan makaya ki anndan bitasyon tou li konnen ki dyòk ki son dyòk bouch, ki sa l dwe fè pou timoun nan ki gen yon dyòk bouch. Pase fò moun nan ka wè diferans nan. Fò l ka fè diferans. Zye w dwe ba ou l.
Zye w dwe di w ki diferans de dyòk timoun nan genyen. Lè timoun nan pran yon dyòk bouch tou ki se dyòk manman l avèk papa l, ou konn sou ki ka pou l reprezante pou w konn ki sa w dwe fè manman ak papa a fè pou timoun nan pou l retire dyòk manman ak papa a sou li. Yon ougan Makaya ki se yon ougan chwazi anndan yon demanbre li dwe konnen sa. An nou pran yon oungan fleonde ki antre anndan bitasyon ki son oungan bizismann ke yo rele chalatan. Chalatan son volè o gran chemen. Son sanwont ki pa janm konn sa k rele ne e e achte karaktè. Paske youn nan bagay yo pa janm vann nan mache. Ou pap janm wè yo pran santiman yo mete l nan w la epi yo rele santiman men pou vann. Depi w ne san santiman pou jiskaske w mouri w ap mouri san karaktè. Yon oungan chalatan se yon oungan dlo mennen van pouse ki tonbe anndan vodou paske l tande vodou ap bay woulib li vin pran woulib tou. Lè w se yon chalatan, ou pa gen konesans mistik, ou pa yon vodouyizan, ou se yon patripòch, ou se yon demalòg, ou se yon sanwont, ou se yon nefèt. Ou se yon kachèt pòch. Se konsa yo rele w lè yo rele w chalatan. Sa vle di lè yon moun di w se yon chalatan, Ou pa konn sil vekse w. Men mwen di w a tout kisa w sanble ki ka fè w yon chalatan. Ou son pat kopyadò, ou son moun kap vòlè kou paske lè yo rele w chalatan ou toujou ap frape lestomak ou ou konnen ou pa konn anyen.
Sèl paran m vante di l sale. Se sak fè gon seri de bagay nou vin avèk li pou nou ka mete nou rival vodouyizan yo nou di tout mèt se w. Non, tout mèt pa ka wa. Tout mèt pa ka wa paske gen nan bas kou rantre, ou pa ka wa. Pran wa w la, flanke l dèyè yon wòch anvan w rantre nan lakou kote k gen wa. Hum. Pay gen nan demanbo rantre, gen nan lakou rantre, ou pral vin a tout mèt se wa e fò w dòmi kanpe. E yo fèt chak jou. Chak jou.
E nou ka prann kòm egzanp gen yon manbo la atè nan vil Yogann nan. Kòm se machann ason yo ye, yo toujou gen ason, yo kite kanzo pase tout moun e yo kite manbo pase tout moun. Kalbas kouran e nan lakou lakay yo sa leve. E sa k fè kounye a nou touye pesra pou piye kalbas kouran, pa gen kalbas kouran nan maji ankò. Kounye a oblije bay ason an nan bouch. Menm jan avèk oungan ki di ekip moun li yo l ap ba yo ason paske l peye ason pou yo deja, l te pran ason l peye pou yo deja. Men nou sanwont anpil. Sa k fè sa? Paske yo pa t yon moun chwazi ou te. Paske s on chalatan ki te ba l ason. Ou pa t janm chwazi, 1. Ou pa t gen yon demanbre, 2. Ki lwa k chwazi ou, 3. Se yon dlo mennen van pou so yo vin pran woulib anndan vodou a. Kòm vodou bay non, li bay tit, li bay respè, li bay byen. Li fè moun ou pat janm panse kanpe pale avè w. Li fè moun ou pat janm panse rele w manman. Li fè moun ou pat janm ka fwote yon fwa nan vi w. Kapab kanpe pou l pale w de vi l, pou l pale w de bezwen l. Pou konnen tout sa k ap mache mye, ni byen ni mal anndan lakay li, kounye la w konprann vre tout mèt se wa non. Sa k fè tout mèt pa se wa? Li pral jije w pi devan paske pandan l fin esplike w pwoblèm li an, li pral di w rebat kat pou mwen pou yon lòt pwoblèm. Se sèl sa l te di w la w konnen, ou pa ka bat kat la pou yon lòt pwoblèm li genyen. Ou pa t konn l w ap chwazi w. E on oungan si w son oungan, on moun ki resevwa sanday, wè lè sanday la dòk vre san, ou pa ka ouvè bouch ou pou di on moun map ba w ason paske m peye ason pou ou deja, m tal sou lè lye. Ou tal sou channmas ou tal bwè kim savon. E kim savon bra li gonfle w li fè w vin on chalatan. Pandan se tan wap di ou konn mare pwen ou konn sesi ou konn sela. Ki moun ki montre w mare pwen paske kote w tal kanzò ou tèlman pa respekte l ou di bat gè pa itil moun anyen son cho l ye. Ou di bat gè son ekspozisyon paske ou pa konnen wòl espri yo, ou pa konn sa nati yo la reprezante, ou pa konn se kwa la spirityalite. Son moun sòt ou ye yo fouye w anndan vodou a. Son gwoup vòlè ki genyen k ap fè zak malonnèt ou menm kòm ou alye chat yo, yo rantre w kòm yon pitit gang vin pran vin pran ason tou. Men s pa bliye ke ason yo ba w ason a son lang, son ason bouch li ye.
San prensip, san anyen. Ou san anyen, ou pa gen yon san nannan, ou san lèlèm. Se sak fè nou oblije fè kout mal taye anvan yon moun vin lakay nou pou l vin fè yon leson lakay nou. Nou oblije gen yon korespondan chak pou nou rele nan telefòn pou l fè l al bat vant moun nan pou l vide leson nan bouch li ba nou. E gen de lè nou monte sou resif. Sa moun nan di nou an li e pa pou sa l vin lakay nou. Ou pa ka wè ki pwoblèm li genyen. Kounya e sa fè tout moun ki vin lakay nou sèl pwoblèm li genyen pou l pran Ason. Pou l marye a Lwa.
Pou l pran Ason pou l marye a Lwa. Men li pa janm gen pwoblèm bitasyon. Paske bitasyon pa reprezantan anyen pou nou. Se menm jan avèk bann moun pwotestan yo nou ye. Nan demanbre pa gen anyen se ladann mwen te ye sa k fè m vòlè konsa. E sa k fè m fè zak malonèt konsa. Men nou, yo wè nou, nou son pil kat make. Epi nou san respè tou. Fò m di nou nan kominote kote n ap viv la, tout moun ap priye Bondye pou n mouri. Nou bay pwoblèm. Mwen menm men sa k pwoblèm mwen. Yo rele w yon asogwe. Kisa asogwe sinifi? Dayè nan kou, nan vrè langaj yon oungan, yon oungan ta sipoze yon pwofesyonèl, li ta dwe yon konesè, li ka yon liberatè. Paske lè w son ougan, ou son moun, ou son on, e kankou ou son doktè. An en mo, ou son liberatè, ou son pwofesè, ou son konesè, ou son chèchè. Men li grav tou, pou wè w son ougan, lè yon moun vin kote lakay ou, pou al retire yon dyòk son pou l ou oblije al achte nan men yon moun ki gen botanika pou di l ba w yon kou. Paske nap fè yon gap a korespondans. Epi sak plis nèvem nan, map gad yon seri de moun ki sot nan dyèvò nan 8 jou. Yo envitew nan yon seremoni yo vin an kouch poud anba kou yo.
E al nan mò yo gen kal nan antèman. San di fo pase anba kou ou gen se poud. Ki moun ki diw konsa lè w antre andan dyèvò ou sipoze gen poud sou kou. Se sak fè kou nou sot nan dyèvo a nou pran kout poud wi humm. E sak fè kou nou sot nan dyèvo a nou pran kout lanm zonbi monte sou nou. Kout lè.
Nou pran kout lè humm. Ou son ougon son manbo ou paka ret si on dyòk sou ou paka ret si on zonbi sou on moun epi ou menm wap pran zonbi tou. Pwoblèm nou genyen tou nou fè manbo de fwa nou fè manbo anba nou fè manbo an bouch. Paske lè nap fè inisyasyon kote nap fè inisyasyon nou tou plase avèk pitit yo tou lè yo gen lajan humm.
Bon nou fè yo vre. Nou fèl.
Esak fè anndan dyèvò yo nou oblije gon kolon nou krèy masisi ladann. Nou gon krèy lesbyèn ladann. Banm di nou yon ti pawòl tou. M tande nou di vodou fè moun lesbyèn. Kòm nou pa konn li nou pa konn ekri. Se dlo k mennen nou van pouse nou ladann. Nou pa konnen filozofi nati la, kote la reyenkanasyon soti e kòman moun vini. Nou pa konnen sa ki rele òmon, nou pa konnen ògàn jenital moun yo. Nou pa konnen fizyon ki fèt ann òmon pa w yo avèk òmon pa m nan, ki kantite sa m resevwa, ki kantite mal avèk femèl ki kwaze ki ka ba ou yon tip de kwomozom. Nou telman sòt se dlo k mennen nou van pouse nou moun tankou nou aprè nan vodou pou nou ye pou moun kwaze avèk nou pou nan di tèt nou nou se manbo pou nou ta rankontre avèk moun ki fòme kote yo pral tande nou nan sosyete a ankò nou se son des eleman nul pou sosyete ayisyèn an ni pou vodou.
Nou pa itil anyen. Yo rele nou manbo yo rele nou ougan nou pa menm konn sa manbo sinifi nou pa konnen kisa dyèvò reprezante Nou pa konnen anndan dyèvo a kisa k dwe ladann. Epi tout bagay gen non yo. Nou pa konnen si tout bagay anndan dyèvo a gen non. E tout sa yo met anndan dyèvo a ki rele objè kilt yo gen yon rezon ki fè yo plase yo anndan dyèvo. Nou konn sa k fè nou konsa? Nou se oungan. Nou pa genyen Dyèvwa. Nou se oungan, nou pa gen basen. Nou se oungan, yo rele nou manbo. Nou pa gen krich, nou pa gen pòt tèt, nou pa gen govi, nou pa gen manchèt, nou pa gen epe. Nou pa gen makout kouzen, nou pa gen mouchwa lakay nou. Nou pa gen gode, nou pa gen tas, nou pa gen rido, nou pa gen kabann, nou pa gen dodin. Nou pa gen pilon, nou pa gen laye, nou pa gen bay, Nou pa gen basen, nou pa gen brize lakay nou. Nou pa gen legba, nou pa gon jouk ayizan, nou pa gon jouk zandò. Dayè pou nou menm bann manbo kò fè mal sa yo nou pa respekte, nou pa menm konnen si gon eskòt ki se eskòt lwa peyi Dayiti ki se zandò ki egziste menm nan egzistans vodou a. Paske nou son sèl bagay nou konnen pandan nou anba manbo vin monte sèn pou nou fè inisyasyon nan kase ponyèt moun. Tandike nou fè inisyasyon k rele inisyasyon gogo. Epi kounye a, lè n fin fè sa yo, menm moun sa yo, ki sa yo pral fè? Kounye a, lè nou fin fòme grap vòlè parèy nou yo, ki sa yo pral fè? Yo pral mache denigre vodou, pa gen lwa, lwa pa, bon, e nòmal pou lwa pa egziste. Lwa pa t chwazi nou n al kanzo dèyè do lwa. Lwa pa ka egziste pou nou, ki sa lwa pral vin fè pou nou? Pa gen nan dans lakay nou lwa ap reprezante non. Nou kanzo dèyè do lwa, lwa pat chwazi nou, nou pa gen de manbre, nou pa gen yon bitasyon, se yon krèy chat, yon krèy sanwont, yon krèy nen frèt ki kole tèt yo ansanm pou nou fè zak malonèt. Se lwa sou zèpòl nou genyen, se lwa flèwonde nou genyen, se lwa deplimen, lwa fouk, lwa janm, e sa yo nou genyen. Map gad yon video bann moun ki pa janm konn wont sa yo nap fè yon dans ki pou papa ogou nap salye bat agri vini li di bat petro pou li yon lòt se yon mò papa ogou ap danse petro pou kòl fèl mal mezanmi. Kote bagay sa yo soti? Anben, eskòt la menm menm menm? M pa ka konprann. Eskòt la pa gen diferans ant nanchon e eskòt. Ò se lwa ki soti nan eskòt ki fè revirman, ki al chache eleman li apatyen an pou l ale anndan eskòt la. E espri ki kite nanchon k al nan eskòt la ou ka idantifye l? Dim kote nou soti nou tonbe nan vodou. Nou kankou yon bann moun gon yon video m te konn ap gade mesye a t konn chante yon pope yo mare timoun yo pope yo tonbe nan deblozay mele is mele yo e nou wi Nou mele
Nadia nou mele vre Nou mele
Epi mesye sa a ki gen lwa ogou sa nan tèt li a, li pa sanble a anyen. Paske son sèn k ap monte la a. Pa gen prezans lwa. E fò m di nou tou, nou menm ki se vodouyizan, ouvè je nou klè. Lè n al nan yon seremoni gen yon moun ki gen lwa, kote l gen lwa, n ap wè lwa a monte wi. Paske fò nou santi kontak espri a avèk ou menm k ap gade moun ki gen lwa a. Fòk pouw fè chair de poule. Fòw santi prezans espri a bò kote w. Se pou yon fake lwa, fake moun, fake ongan, fake perisil, fake tanbou. Nou tèlman pa konn wont. Se sak fè kounye a gen tout fòm de represyon nap fè sou pèp la. Pou kesyon de lajan. Tout moun bezwen fè moun wè yo. M se oungan, m se manbo, mwen monte avyon, mwen se gwo oungan, paske m gen plizyè machin, m se gwo ougan, m gen pli, m gen gwo kay. Men kay la e nan kase ponyèt moun nou e kou tè a tranble l tonbe. Gon pwoblèm nou pa konnen ankò, tout sa w fè, w ap peye l la. Tout sa w fè se li w wè. Kanpe la! Epi lè nou konprann nou vin la nan peyi etranje, nou vin fè zak malonèt, kase ponyèt moun, fè zak malonèt. Kòmsi pa gen yon kote nou pral jije, n ap jije.
E pa premye, nou menm, e pa premye gwoup moun k ap fè l. N ap jije.
Gen yon premye moun ki te anvan nou yo ale. Gon dezyèm gwoup ki vin apre nou, yo ale. Gon twazyèm gwoup ki vin apre nou, yo ale. Katriyèm gwoup la ale, senkyèm gwoup la ale. Sa rive si w panse ou menm ou se dènye gwoup k ap fè zak malonnèt la, ou prale tou.
E lè w ale, yo toujou ale mal. Ou prale, e lè w ale gon bann moun ozalantou w k ap kontan w ale paske ou pa t janm yon bon moun. E tout moun nou kase ponyèt yo pral bat bravo dèske nou ale. E nou pa renmen verite.
Kou yon moun pa pale de zak malonèt l ap fè, nou santi nou anvi anraje, nou anvi voye, vole pye, nou santi nou ta dechire kò nou. Oubyen moun sa merite mouri tou. Moun nan merite mouri. Men nou bliye, si gen je k ap gade nou. Epi sa k tiye m nan tout grimas nou fè nou mete. Kòmsi moun ki te fè Facebook la, pou nou l te fè l? Moun ki te kreye Facebook avèk WhatsApp la, èske se pou moun kankou nou l te fè l? Se pou moun ki sivilize, moun ki konn wont yo te fè l. E pa pou moun san wont tankou nou non. K ap fè tenten nan figi moun tout lasejounen, k ap ekspoze grimas sa yo nan figi moun nou. Nou pa konn wont nou mete yon kanzo deyò, nou fè moun ki se yon yò a met laplas deyò. Nou pa konn wont ou moun kanzo lakay nou nap mennen l ale nou bwè tout kleren nou ta wal fè travay lwa a nou tèlman sou nou dòmi nan kamyonèt epi moun nan mennen tèt li li menm ale
pase lakay granmoun gen lòd gen lòd that's right ou leve w kanzo w ale nan w antèman avèk chapo pelerinaj ou a nan tèt ou. Ohh se sak fè nou pral di kanzo pa egziste kanzo pa spirituel nou pral di nou peye pou moun nan deja nou ka bal ason nenpòt lè nou pral di ke bat gè pa ganken nan yen son cho li ye paske se nan cho nou tale lè nou tal inisye nou ka fè zak malonèt sa yo anyen pap janm rive nou men kote k gen inisyasyon an ou fèl wap tounen nan dyèvo a ankò. Ayayayy humm. E pa manto. M konn moun menm. Kote se lwa ki te mande w pou inisye. Ou te rantre nan prensip ki se prensip ki anglobe avèk tout rityèl vodou ou a ki fè l vin yon sakreman. Karantèn ou poko fini.

Pat gen kote yo tal diw sa. Depi w pat al pran bagay sa, ou pap ka fè sa. An ou son inisye, ou soti yo envite w nan seremoni, ou fèk sot kanzo, 8 jou apre w fin kanzo ou gon kouch poud anba kou w. Farin ou pase anba kou w oubyen san dife?
Son alamòd? Pou ki sa, pou ki sa kouch poud la menm? Kouch poud sa.
M pa konnen. Gen lè.
Bon, sa k fè nou pa al plonje tèt nou nan lanmè? Anvan dlo vini pou l ranmase nou, sa k fè nou pa al plonje tèt nou nan lanmè?
Epi ou panse genyen ladan yo ki ta pran konsyans pou yo wè se tenten y ap fè y ap di a bon mwen renmen lwa a m ta renmen aprann vre men yo p ap janm fè l.
Pase ou menm k ap eseye pale an pou w ap pale de zak de sa k ap fèt ou pase tout moun ya yo gen pwoblèm avè w eben bouch nou e dyòl lwa yo e travay lwa n ap fè n ap toujou ka pale. Nou pap fè men. Genlè nou vin fon emisyon epa paske nou gon sijè pou nou vin pale non nou enspire avèk pawòl lwa ki di nou men sa pou nou di.
Dèfini pa enpav ki fè nou fè l so.
Son misyon nou genyen. Men ou menm tou ki se vodouyizan an ki pa yon ougan ki pa yon manbo ki pa yon sikanzo ou son kwayan kap viv nan yon lakou pa lafwa kap jete dlo paske w te leve jwenn manman w ak papa w Kilè wap ouvè je w pou wè sa ba ou a epa vodou. Kilè wap gen konsyans pou pran pot dlo boutèy kola w balèn ou pou mande espri a direksyon humm. Sispann fè makrèl paske entèl se zanmi w li inisye w dwe inisye tou.
Entèl pran ason fòm pran ason tou. Entèl pran ason m wè yo te vin level li te chèlbè avèk ason an m oblije bwòdè tou. Entèl pran ason men manzè mete yon rad sou li l sanble yon manbo pou di si m ta mete yon rad 20 etaj tou m pa ta sanble yon manbo oh oh. Ou pap ka sanble yon manbo paske lè yo fin mare pake pou ou pake a son cho l ye yo oblije fè bosou al sakre l nan yon kafou epi bosou flanke dife sou ou.
Ou byen lage yo lan dlo. Li lage w nan dlo.
Nou oblije fè fè pake a plonje nan yon kivèt dlo. E gon seri de pake e fèy bannann ki anndan yo. Gon seri de pake se sab lanmè sèlman nou met anndan yo. Bon mwen m pa ka pa vekse nou paske zak malonèt sa yo n ap fè yo m pa konn kote yo soti. E nou kreye yo nou vin avè yo. Pou nou ka vòlè paske se yon bann sanwont nou ye. Kounye a ou wè tout kote nou pase nou pa gen ankenn karaktè. Yo monte sou nou, yo pyetine nou. Twòp moun sanwont nan sosyete ayisyèn nan. E n ap fè yon ti bak pou nou antre nan pwofesi konfye a Jean Claude an 1986 k ap mache alalèt, k ap teke pa pou rive sou moun sanwont tankou nou yo. Pwofesi a di, kèlkanswa moun ki pran devan, l ap ba w yon chèz pou w chita. Pwofesi a di, kèlkanswa zak malonèt ou fè avèk pèp ayisyen, ou mèt al nan nenpòt kote, w ap tounen al peye l ann Ayiti. Pwofesi a te pale de tranblemanntè a ki rive deja. Li pale de Jean Claude Duvalier ki t ap kite peyi a Lap fè tan ane deyò, lap retounen nan tan ane, lap mouri, yap konsidere l kòm yon trèt, lap antere anba drapo lopozisyon, menm jou l pral antere wap konsidere l kòm yon ewo, li gen pou l vide sot tonbe nan sèkèy la sou pwòp tè Dayiti. Li fèt deja. Li te di gen yon dansè kanaval ki pral fè tèl bagay, tèl jan, tèl jan, li rive deja. Li di pral gen yon prèt ki prezidan, li rive deja. Li di ta pral gen yon koudeta. ki ta pwal bay pou yo ranvèse gouvènman Jean Claude la, li pwal an egzil, li rive deja, e l te di Jean Claude si l pa kite pouvwa a, l ap mouri nan pouvwa a, li rive, l oblije kite l yon jou avèk yon lòt, li di l konsa, men tèl bagay ki pwal rive, peyi a ap enstab, moun p ap ka viv ladan l, goumen tout a fè jounen, l ap p ap ka jere, grangou, mizè, touye moun, tanke pou gen yon jou k pase pou yo pa touye moun, moun nan annik gade w konsa. Li fè yon zak malonèt sou li. Li di l mwa fevriye se mwa peyi a konnen pi gwo evènman k ap pase ladan l. Li di konsa premye eleksyon ki pral fèt apre Jean Claude fin pale, li pral fèt anba zam, li pral fèt nan san. Masak riyèl vayan. Li di, pral genyen yon tranblemanntè ki pral vini, plis ke pase 300 mil moun pral mouri. Nou pran deja. Li bay tout zak malonèt ou wè k ap fèt anndan peyi a la a. Epi ki sa l di pou nou kontinye? Peyi a p ap ka jere, peyi a p ap janm konnen moman bagay ki rele lapè a. Epi li di konsa ankò, Pral genyen youn nan pitit gason Duvalier yo ki son pitit deyò ke tout moun pat konnen ki pral vin poze kandita 20 tan apre lanmò papa l. Kisa w konnen l mande la a? Li mande pou vodouyizan yo, li pa mande pou Ongan avèk Manbo kasèt ponyèt chalatan ni frèt ki tonbe anndan vodou a non. Li di pou vodouyizan bloke sa, li oblije fè yon entèpelasyon astral pou di nou konprann sa k rele astral la. Nou pap ka konprann li paske twòp moun tèt vid anndan vodou a, twòp moun san edikasyon mistik anndan vodou, twòp dlo mennen van pouse anndan sosyete vodou a. Twòp epav pap travay, nou pap ka konprann li. Paske pou vodouyizan, lè yo rele w ougan, manbo ki se yon vodouyizan, ou dwe gen konesans mistik. Twòp moun sòt nan vodou, ou pap ka fè entèpelasyon astral la. Nou pa bezwen ougan, nou pa bezwen manbo, nou bezwen konesè nan vodou a. Lè peyi a angaje, paske si nou rete nan jan sa a, apre pwofesi a, peyi a fin klin pou yo retire moun tankou yo anndan peyi a, nou pral bezwen konesans. Pou nou remanye peyi a yon lòt fwa ankò. Li di pral gen 3 jou 3 nwit ki pral mennen yon epidemi pandan 8 mwa ki pral bay yon pèt de 865 mil moun ankò anndan peyi a ke chen pap bezwen moun pou l manje. Epi l di peyi a dirije pa dè mò. e l te mande Jean-Claude Duvalier pou l konstwi 21 tanp ki reprezante 21 espri panteyon nasyonal e l te mande l pou l retounen kò ewo endepandans yo nan tonm yo e l te mande l yon jou ferye anndan vodou a ki rele fèt dè lwa. Li te bezwen reprezante yon moun avèk lajenès k ap reprezante Metrès Erzulie Freda. Li te di l tou fò kòd ki kondane vodou a anndan Palè Nasyonal la, li aboli. E l te mande tou pou yo konsidere vodou kòm linik e sèl relijyon. Anndan peyi dayiti, pliske se nen frèt, se enkonsyan, se depòte, se visye, se vòlè, se sanwont, san vègòn, san pèsonalite, san skrupul ki gen anndan peyi a, men nou, nou tout kalite. Men nou pa vodou. Mwen bezwen konnen lè Olichan Legrand te posede Cleophate Pierre la, eske se te Cleophate ki tap pale ou byen se te lwa ki tap pale? Kòm pa gen lwa. Cleophate te tèlman wè byen ki fè tout aksyon sa yo ap pase la jodi a nan tout sa l te di anndan pwofesi a. Al fon ti chita pou nou fon reflechi bann sanwont. Bwè pwazon retire tèt nou nan vodou. Mèyè bay tèt nou piki pou nou retire san nen frèt nou genyen, san vòlè eskaladè ki rann nou ap fè zak malonèt sa yo.
Bay pitit lwa yo yon tan. Bay pitit lwa yo chwazi yo yon chans pou mennen vodou a tout kote. Kounye a ou pa wè sa lwa ap fè timoun ki fèt nan peyi etranje, ki pa konn pale kreyòl. Lè lwa lan tèt yo pale kreyòl pa se. Kounye a wap gade timoun 5, 6 an kap gen lwa.
Yap. Wa fatige avèk. Li fatige avèk nou kòm yon kolonn trèt, yon kolonn vòlè, yon kolonn visye. Li di, bon, m pa ka, m pa ka sipòte nou ankò paske m gen ase de machwè nou. Kounye a y ap chèche timoun piti. Epi timoun nan piti. Nou tèlman pa konn sa k rele espirityalite, nou pa respekte valè fèy yo, nou pa respekte valè rasin yo, kòs yo, e sa k fè nou pa ka konnen si vodou a se nati la. Sa nou te bezwen rantre lè nou antre nan vodou a nou wè lwa a nou ka manyen nou wè lwa a nou ka touchel menm jan avèk jezi enpostè nou genyen an bann sanwont nou pap janm ka manyen yon espri nou pap ka touchel nou pap ka wèl al nan diksyonè chache sa espri vle di al chache sa spirityalite vle di bann enbesil. Bann on gan sòt, on gan manbo, on gan flè on de twa laflè van mennen van e van pouse nou anndan vodou a. Bann on gan ti sèvèl. Manbo sòt yo retire nou nan vodou. Epi videyo sa m fè a m fèl pou tout moun ki pa kòrèk yo paske nou tèlman pa konn wont. Nou di tout moun abobo yon lòt fwa, nou chape poul nou nap tounen pou yon lòt emisyon, nou swete ke tout moun konprann Tout moun sonje kote yo soti, ki moun nou ye, paske se avèk ou menm, li menm, yo menm, nou tout ansanm pou nou prepare demen Ayiti. E sa k fè Ayisyen pa janm pran responsablite yo nan ankenn anyen. Se toujou entèl ki fèt, e pa fòt mwen, e entèl te fè, m oblije pran l konsa, lavi a pa dous, lavi a pa byen, m ap pase mizè, m al chache lavi miyò, nefret nou ye. Humm san wont nou ye san scrupule nou ye nou viv vayke vayk lakay nou nou pa respekte anken nan lakay nou men kou nou rive nan peyi blan an nou aplike tout sal mande pou nou fè tout moun depi yap vin nan peyi etranje kou yal pran ason vin nan granmoun nan pou nou vin fè zak malonèt nou pral peyel pi devan abobo pou tout moun. Pa bliye si nou gen kesyon ksavvodoua-commercial-gmail.com lulu pwen kòm pou the truth above vodou Barnes and Nobles, epi tou pa bliye Radyo Danbala FM lan Facebook lan emisyon Chita Tande ki fèt avèk Manbo Elèn, Sa w dwe konnen ki fèt avèk Manbo Carly ki pale nou pale tout epi emisyon lwa yo, priyè lwa yo. Travay la anpil, Men anpil chay pa lou. Abobo pou nou. Bon fòk mwen di nou sa anvan emisyon an fini mwen tou di nou mwen tou anonse fan emisyon vodou lakay mwen anonse tout fan radyo danbalay yo nan emisyon chita tande avèk sa w dwe konnen tou nou pral ouvè yon maraton nan zòn desanb yo paske nou oblije genyen radyo danbala tele. Se sèl jan pou nou kapab fè mesaj lwa yo, travay vodou a rive nan zòrèy chak grenn moun. Nou pa p fè l menm jan avèk moun eskaladè yo. Radyo Danba Labati nou pa pran lajan Ongan, nou pa pran lajan Manbo, nou pa pran lajan sèvitè, nou pa pran lajan ankenn moun. Nou travay nan fon nou, nou kanpe Radyo Danbala avèk Kasav ki se konbit zafè vodou. Men nou menm, jan gen radyo solèy, radyo limyè, radyo fènwa, radyo chat, radyo kase ponyèt, radyo Jezi, radyo Letènèl, radyo Yawe, ya, radyo èg, radyo Shalom, tout sa yo, se pou yon sèl kan vòlè ki gen anndan peyi a. Bay vodou yon chans pou nou wè si n a pran plas anndan lakay nou, pou nou sispann kite chalatan Avek depote vin mete nou deyo anndan lakay nou abobo pou nou. Abobo a la prochèn.